Yon gran bonjou, yon gran bonswa, se yon plezi pou nou lakay ou jodi a. Se zanmi ou Anslo Joachim ki antre lakay ou pou nou pote yon ti video pou ou. E avan menm nou kòmanse nap di w kite yon like e pataje abone a kanal la chanèl la pou nou konnen plis bagay sou ayisyen kap viv andeyò peyi a e ayisyen ki lakay ayiti e jodi a kara man an kravat a ayisege nou pral di w fon ti rete swiv nou nou pral Pale w poukisa, ki rezon ki fè nou konsa. Nou envite w, ede nou pataje videyo a, chak fwa w ede nou pataje videyo nou, nou di w se pawòl ou, ou ede nou pataje, se mesaj ou. Ebyen jodi a kisa nou vin di la a, e mwen t ap tante rele prezidan e peyi nou, mwen pa ka jwenn li, mwen rele majistra yo Ayiti m pa ka jwenn li. Alò kòm nou konnen ou se zanmi ou se patnè moun sa yo kap dirije Ayiti, nou pase la a pou nou ba w yon mesaj pou ba li pou nou souple. Nou envite w swiv videyo a paske nan fen an nou gen kèk bèl imaj nou pral montre w ak tout sa nou di yo la kòman nou pral fè. Bon, jodi a nou konnen se pwoblèm kowonaviris kap ravaje lemond antye li pa yon sekrè pou Ayiti, E Ayiti li menm tou li frape pa kowona sa. Men kisa gouvènman nou, kisa chèf deta nou yo te fè avan? E aprè kisa yo pral fè? E nou gade nou wè 12 janvye. 2010 se te yon opòtinite pou Ayiti te chanje yon pakèt bagay. Nou kite okazyon sa a pase, e sa souvni nou genyen se sèlman moun yo ki te mouri, men aprè pa gen okenn lòt bagay nou benefisye de 12 janvye ki te pase. Èske se menm jan jodi a nou pral kite? Kowona a pase la a, Covid 19 la pase san nou pa regle anyen aprè. Sa nou panse, èske moman an pa yon moman pou nou chanje anpil bagay nan peyi a, sitou nan zafè sante? Se sa k fè nou pral wè nan jou ki pase yo la, nan jou yo la, Nan po etranje ki sa y ap ofri nou se bokit. Ki sa pou n fè ak bokit yo? Ki sa yo ka fè ak bokit yo? Sèlman lave men. Apre lave men, ki sa nou kapab benefisye de kowona? Selon mwen menm, ki sa nou ka benefisye? Si m te dirijan peyi Dayiti, si m te majistra yo, prensipalman, Nou gen pwoblèm, pi gwo pwoblèm, youn nan pi gwo pwoblèm peyi Dayiti nou gen se sante. Nou pa janm prevni, nou la pou nou geri. Ebyen jodi a kowona moutre nou yon bagay senp nou ka fè mesye Majistra yo. Sa nou panse si nou ta regilarize kesyon manje, kesyon restoran, jan moun yo ap vann pwodi yo, pwodi yo nan mache Peyi Dayiti. Ou menm ki majistra, ann serye mesye, ann pran responsablite nou. Mwen panse konstitisyon peyi Dayiti ba nou anpil bagay nou kapab fè pou pèmèt meri nou an grandi, pou pèmèt komin nou grandi. Annou pase yon bagay, annou gade kisa nou ka fè. Pa egzanp. Nan mache pòtoprens nou gade nou wè tout moun kap fè restoran se atè pa gon restoran ki gon twalèt mesye ann serye nou ka gon restoran kap vann anba vye nat konsa kowonaviris la rive pou li pèmèt nou oryante moun sa yo kisa nou ka fè enben apati de tèl bagay jodi a akoz de kowona madanm ou gen restoran sa ou pral regilarizel nou bezwen w pase nan meri a pou w vin anrejistre enben nou gon fason nou pral fè pou nou trete bagay sa yo Lapè mesye. Se ti bagay yo pi piti yo pou nou kòmanse fè ki pral kreye dè aksyon ki pral pèmèt yo wè peyi nou bèl. Mwen di nou sa, nou konn poukisa yo ba nou bokit? Paske nou sal. Nou sal. Enben se sak fè jodi a la m vini avèk kòl mwen, men rezon an, pou m vin pale avèk nou pou n pale ak konsè e konsène yo. Kòm se ba sitwayen m ap voye mesaj la, se sak fè mwen konsa. E. Menm ide sa, kowona, nou te kapab pase avè l. Jodi a, pou nou rive kote machann nou yo k ap vann pen, k ap vann fritay, mesye, m garanti nou, pou mil goud, pou de mil goud, mesye, moun yo p ap kite komès yo konn fè a. Ebyen, se nou menm ki pou mete prensip sou yo, ki pou ba yo lòd. Mwen garanti w jodi a si nou rive nou di machann pen a pati de jodi a pou nou pwoteje komès ou a pou nou pwoteje tout moun k ap manje k ap konsome pwodui pa w la w ap fè a men kòman n ap vle l m te pale de sa deja mesye ti vitrin yo nou vini avèk ti vitrin sa yo kote pen yo y ap fèt e ou menm ki gen fatra k ap domine pòtoprens k ap domine lòt vil pwovens yo ou menm jèn gason mesye kowona kreye biznis pou nou Kowona kreye opòtinite pou nou pou nou grandi tou nou menm jèn gason. Nou 10 nou 20 ki gen gwoup Facebook, ki gen gwoup WhatsApp, sispann pataje vye bagay sou li. An nou di chak nèg sa yo nou chak ta di nap bay 2000 goud. Ebyen avèk 2000 goud ou bay, 2000 goud mwen bay, nou fòme yon ekip, nou fòme yon antrepriz. Antrepriz sa a pral la pou li jere fatra nan vil kote wap viv la. Sa w panse? Bèl afè! Ebyen kisa nou fè? Nou ekri tout sitwayen sa yo, E kap fè fatra, tòn fatra pa mwa, pa ane m pa konnen sa jou, ebyen kisa nou fè nou ekri yon lèt, ebyen nou menm jèn gason sa a nou kolabore pou nou pwòpte zòn sa a toutan epi le mwa nap jwenn yon ti bagay men kisa nou fè avèk mil goud ou te pral achte yon tenis pou fè boubout la wè kap dire yon jou. Ebyen, mil goud sa yo, nou gonfle yo ansanm, nou pral kreye yon biznis. Nou achte yon bourèt, an atandan, nou achte 2 bourèt, n achte 2 pèl, n achte 2 rato, ratwa, kòman ou konn rele l lakay, ebyen, nou kòmanse avèk sa. Avèk sa, yo pral wè travay n ap fè a, ebyen, moun nou konn ap rele boujwa santi, boujwa eskize m espresyon an, boujwa ki pa bon yo, ebyen, se konsa yo pral wè pou yo ede nou avanse avèk. Biznis nap fè a yo pral edel grandi chak mwa yap ba nou bagay e pou kawoutchou sa yo nap nap fè sa nap boule tout jounen kawoutchou sa yo mesye yo ka kreye po flè yo ka kreye de bèl bagay ki pou pèmèt nou pwoteje menm pwoteje anviwònman avè yo kòmanse fè bèl flè avè yo gen lòt aktivite nou kapab fè avè yo ki likrativ ki kapab ba nou lajan Jodi a la jenès ayisyèn map envite nou fè sa ki rele lojistik rezèv eskize m lojistik revèz lojistik revèz sa se tout sa nou pran nou te pral jete yo nou te lage yo nan fatra ebyen nou pral repwodui yo nou pral repwodui yo pou yo kapab ba nou lajan pou yo kapab fè lajan. Dakò? Mwen swete nou fè tout bagay sa yo nou pral wè. E moun sa yo ki kontinye ap viv nan, kap viv nan kras, kap viv nan fatra mwen, jis kounye a nap achte mango. Mesye, m garanti nou, majistra, si nou parèt, jèn gason nou ka jere sa. Meri yo pa vle fè l, nou fè l prive mesye, nou fè l prive, nap fè kòb. Se yon fason pou nou viv tou. Ebyen majistra, machann mango, machann sesi, machann sela, kowonaviris la li egziste, l ap tiye nou ebyen men kisa nou pral fè? Pwodui sa yo nou p ap vann yo atè ankò, nou pral vann yo nan ti sachè, kòmanse fè ti bak mesye nou kapab, pa lage peyi a konsa. M di nou, se nan pi piti yo pou nou kòmanse. Pi piti yo lè nou kòmanse, n ap geri yo. Se sa k fè jodi a nou konsantre tout bagay yo nan kapital paske nou pa wè anyen. La jeunesse wap di yo pa ofri w anyen men kisa w ofri ou menm? Kisa w chache fè pou w kapab moun sa yo nou konn voye depite senatè mesye yo pap ka fè lwa san yo biznis lan pa egziste se apati de biznis ou an ki egziste lè sa yo pral fè yon fason pou yo regilarize sa wap fè a si non yo pap ka fè anyen mesye ann serye nou ba yo vakans toutan yap pran plezi yo ti lajan yo fè yap banbile l gaspiye paske nou pa ba yo travay pou yo fè nou dakò? Nan video sa kòm mwen di nou m pral poste kèk imaj ou pral wè kòman nou kapab fè a pati de kowonaviris la nou pat pwofite 2012 eh 2010 12 janvye 2010 men an nou gade si nou ka pwofite de kowona pou nou trete lòt bagay yo eh gade kòman nou ka trete fatra yo machann yo fè yon fason pou yo reyadapte yo ba yo lòt sistèm. Mesye moun yo konsyan de sa kap rive a se leta ki manke pou ba yo lòd la se lòd la yo bezwen ebyen pa fè si pa fè sa yap mache ee m pap twò kenbe nou jodi a m panse se ti bout sa nou pral mete video dèyè ee kèk mesaj kèk imaj alò ki pou pèmèt ou wè tout sa nou tap pale yo kòman nou kapab fè pou nou trete sitiyasyon sa ki se fatra ki se pi gwo defèt nou pi gwo enmi nou nan peyi dayiti. Ede nou pataje video a kòmante pou nou jwenn plis bagay tou pou nou chèche pou ou pou nou avanse avèk lakay nou konnen ki nan yon sitiyasyon ki vrèman dwòl an nou gade kòman nou kapab ede lakay edem pataje video a zanmim yo se te mwen menm Ansou Joachim. Zanmi paw, mwen renmen nou anpil, kontinye fè tout pridan yo mande pou nou fè yo, lave men yo, fè tout sa leta yo mande nou fè, obeyi, konsa nap gen mwens viktim. Mwen renmen nou anpil.